Pa bèl li bèl li good tou. Bonjou bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm vibe cuisine ki antre lakay ou pou yon lòt ti video nap di mèsi a chak gen moun ki toujou abòne ki toujou like video nou yo epi ki toujou pataje video nou yo mèsi anpil anpil mes amours ann ale nan video a. Sa nou kapab wè a mes amours jodi a mwen pote yon ti très royal byen gou byen fasil pou nou fè ok nap gen marim nan kizin nan ansanm avèm jodi a mes amours nou pap wè vizaj li men nap wè menl nap pran yon gwo gwo bòl nap ajoute 170 gram farine ladan li mes amours apre sa nap fè yon ti tou nan mitan li nap ajoute 4 kiyè kiyè nou konn manje a beurre. Beurre nou konn mete nan manje a. Nap brase li mes amours, sa se nwi mari mwen. Enfin, nèg la nan kizin nan, nèg la tèlman fèm ri. Ayy, lap brase mes amours, lap brase farin nan. Nap ajoute yon ti kiyè sèl, ok, nou pa plen kiyè a. Apre sa mes amours, nap ajoute 2 ti kiyè sik. Sik la pa yon fòk pou nou ajoute l mes amours, paske konnen m renmen gou, Sa le sikre a, se sa k fè m ajoute l. Apre sa, mes amour, n ap ajoute 100 mililit lèt, lèt tanperati nòmal. N ap brase l, n ap brase l jiskaske pat la bon, ok. Tout bagay yo byen melanje. Jan nou kapab wè a, mes amour, mwen pa mete lòt engredyan. Ok ou menm ou te kapab mete pou delevasyon ladan ou te kapab mete jone ze ladan mwen menm mwen pa mete yo men ou menm ou te ka toujou mete yo si ke ou vle pase gen plizyè fason moun yo fè tres royal sitou pat la yo preparel plizyè fason ok. Mes amours lè ke nou fini avèk pat la nou pral metel nan plastik epi nap kite li fè 30 minit nan frijidè si ke ou pa gen frijidè ou kapab kite li fè ou metel nan sachè epi tou kitel fè 30 minit ok la mes amours nap ouvè four nou epi nap pran yon ti chodyè nap ajoute yon ti lwil ou kapab ajoute bè tou nap mete zanyon piman dous nan lwil lan Ou menm ou te ka fè fas vyann ou yon lòt fason. Paske gen plizyè moun ki fè fas vyann yo diferan. Se pa yon fòk pou nou fè l menm jan ansanm avèk pa m nan ok mes amour. Pase gen engredyan ke map map itilize ke ou menm ou pa ta vle itilize. Gen engredyan ke w ap itilize ke mwen menm mwen pap itilize. Se sak fè mwen di nou fè l fason ke nou konn abitye fè l la. Mes amour, la map mete chou ke zonyon m avèk piman dous mwen a byen fri. Nou pa bezwen kite difi a avèk gwo volim, nou mèt kite l avèk volim nòmal li pou li pa boule. Kite l byen byen fri pou n ka ajoute lòt engredyan yo. Nap di byenveni avèk tout nouvo abòne nou yo. Byenveni mes amour nan Team Vay Kizin. Depi w nan Team Vay Kizin, wap aprann yon bagay Kan menm ok m panse ke nou pap regrèt e mwen sur ke nou pap regrèt. La mes amours mwen ajoute yon ti sòs tomat ke nou konn mete nan pizza lè nap fè pizza a sòs tomat ke nou konn mete nan pizza a se li ke m ajoute jis pou l bay yon ti koulè. M ajoute yon ti poud magi apre sa mes amours mwen pral ajoute vyann nan ok m pral ajoute vyann nan map mete yon ti sèl ladann paske vyann nan pat tèlman gen anpil sèl ke sa Se sak fè mwen mete sèl la. Men si vyann ou te gentan gen bon ti sèl, ou te ka jis mete vyann nan, ou fini avèk sa. Mwen pap mete anpil anpil engredyan nan fas vyann nan mes amours, se sak fè ke mwen di li, mwen di nou fèl jan ke nou vle la. Sa se fas vyann mwen, mwen fèl, ma fèl avèk Poul, Men ou menm ou te ka fèl avèk bèf lan. Se pa yon fòk pou fèl avèk poul la. Kit ou fèl avèk poul la ou fèl avèk bèf la, lap toujou gou. Ok mes amours, lap toujou gou. Nap voye yon kokennchenn remèsiman bay tout ansyen abòne nou yo. Mèsi mes amours pou love la, pou atansyon yo, paske nou toujou like video yo, nou toujou pataje yo, nou toujou kite yon ti kòmantè. Mèsi pou sipò nou. Mwen toujou di nou sa. San nou pa genyen Vay kizin. Vay kizin se nou menm li ye. An nou kontinye ankouraje mwen. Paske lè m wè ke nou fè sa yo. Mwen gen plis fòs pou mwen fè videyo pou nou. Ok mes amour. Mes amour fas mwen fini. Kounya la nou prale nan pati pat la. Ok. Nan mete. Mwen netwaye tab lan. Ok mwen netwaye tab la paske map bezwen yon gwo gwo espas lèm fin netwaye tab la byen netwaye mwen lave menm ok mwen make sure kem lave menm apre sa mwen mete yon ti euh, farin sou tab la epi mes amours mwen kòmanse ouvè pat mwen marim te gentan fè yon premye Ok, marim te gentan fè yon premye, mwen menm mwen jis fè dezyèm nan pou m jis montre nou kòman kòman ke mwen fè l, ok. Mwen pa twò twò satisfè, men m kwè nèg la fè nòt, nèg la, woo, nèg la fè 9 senkant. M pap ba nou manti, nèg la fè nòt. Men mwen menm m te jis vle montre nou, e m pat gentan pou m te filme pa l lan, paske mwen te gen yon prezantasyon an liy, mwen te gen yon kou an liy, mwen Pat gen tan pou m te filme pati pal la malerezman. Men yon pwochèn fwa nèg la nan kizin nan, m ap filme nèg la pou nou, pou m montre nou tout sa l ap fè. Se pwomi. Tres Royal la pa difisil mes amour. Lè ke nou fin etire pat la nan sachè a, nou fin louvè l avèk woulo a, ok. N ap koupe sou kote yo mes amour pou n kapab fè tres, eh, tres la. M ka di koupe sou kote a li k pi difisil nan istwa a, paske fòk ou koupe l plizoumwen egal pou youn paralèl avèk lòt pou lwa vire yo a. N ap mete vyann nan nan mitan an. Mezanmi ou te kapab ajoute ze bouyi ladann tou. Men malerezman mwen menm mwen pa t ajoute ze bouyi ladann ok. M pa t gen tan pou m te bouyi ze a jan m di nou an. M te gen yon kouwon ling mwen pa t ap ka fè tout bagay sa yo ok. La a, m ap mete vyann nan, ok, m ap mete fas vyann nan nan mitan l. Nou pral wè jan ke m pral vire l. M ap pran sou kote a, e kòm si m t ap fè yon tres. Mwen mete premye sou kote a, ou kapab mete l anlè oubyen anba. M pa konnen kòman moun yo esplike nou li, men se pa yon bagay ki difisil. Si w pran bò goch lan ou mete l anba, ou ka pran bò dwat lan ou mete l anlè. Pa difisil, ok? W ap fè l jiskaske li fini. Epi pati tèt tanbitan an, mwen sèlman peze l pou li pa ouvè. Ok? N ap fè menm bagay la, n ap pran bò sa, n ap vire l bò sa, bò sa n ap vire l bò sa, bò sa n ap mete l sou bò sa. Èske nou konprann sa m di nou an? M panse ke m bay esplikasyon an dwat. Si nou pa konprann, n a di m nou pa konprann epi m ap chèche yon lòt fason pou m wè si m te ka esplike nou. Dakò? Li pa difisil ditou, ditou, ditou. Depi ou gade videyo a, ou kapab fè tres wayal ou byen fasil, byen rapid, mes amours. La, nou fini mes amours. Ok, men lòt la, sak pi gwo an, se mari m ki te fè l, epi sak pi piti an, se pa m nan, ok? Mwen ajoute yon ti fwomaj sou li jis pou. Dekò ok paske mwen pa mete jaune d'oeuf sou tèt li epi m ajoute ti fwomaj lan sou li la mes amours. Nou pral kite li nan fou an pandan 35 minit a 180 degre. Janm toujou konn di nou an, depi nou mete yon bagay nan fou an, gade l de tanzantan pou li pa boule. Ooh lala lala lala se pa bèl li bèl li gou tou mes amours ni rezilta final nou an Mes amour, se te telman bon, telman gou! Waw! Humm! M pap ba nou manti mes amour, tres royal la te fin! Lè m di nou fin an, pat la te vreman, vreman fin! Telman bon! Humm! Al eseye fèl epi vin ban mwen rezilta a mes amours. M espere ke nou te renmen ti videyo a, m ap pote yon lòt ti videyo pou nou. Pa bliye kite yon like, kite yon ti kòmantè pou nou, epi pataje videyo a mes amours. Ann kontinye pataje videyo a pou nou kapab rive avèk 10000 lan. Nou nan wout men nou ka rive ok. Tchao tchao, se te Viky.